M ap gade yon lis la ki pibliye jodi ki se 2 oktòb 2023, lis sa anraje mezanmi. E gen anpil moun k ap di ke pwogram nan lan. Se ke pwogram nan pa lan non, se kantite, se depandaman de kantite de moun ki te voye avan lè ou te voye dosye w la. Se sa ke m ap toujou di nou, pwogram nan pa lan. Lè n ap gade la, an nou gade avè m kantite de moun ke yo apwouve sèlman jodi a. E sèl sa ke m konnen m kapab di yon moun ke Ayiti lan wi paske si tout lis sa ap apwouve Ayiti ta sipoze pi rapid ap bay viza se ke imajine ke lè Ministè de la Jistis ap bay apwovasyon li kapab bay apwovasyon 300 moun 400 moun epi Ayiti menm lè l ap rele l ka rele yon 50 moun.

Pa rapò ap jan ke m tap pale deja lè m te di men ki tip de rezidans ki pap yon aploazon. Kounye a m wè anpil moun ap ekri m, yo di yo di rezidans yo pa bagay, pou ki rezon pou ki rezon. Men si y al gade videyo anteryè m yo, y ap deja konnen pou ki rezon ki fè rezidans yo pa jwenn aplovasyon. Gen moun ki te pase pa wout la ki te vin la, pa Joytown. Depi Li te vin la Li ale federal Li fè rezidans Li Yo ba Li rezidans lan Rezidans Li an gentan kapab aplike Men avizo ke m kapab ban nou Yon moun ki te pase pa Joytown jan ke m di nou la Ki te pase epi lè l vin la Yon fanmi l ba l rezidans, pa egzanp, e li te pase pa wout la epi l antre Brezil, epi lè ke l al federal, federal mande, yo mande si ke l pa gen yon fanmi li, si li di wi, ebyen fanmi an ale, fanmi an ba l yon rezidans dizan, oubyen fanmi an ba l yon rezidans nevan. Lè sa, rezidans nevan sa a p ap ka aplike nan pwogram nou la, l ap vini kòm yon rezidans, e l ap vini kòm yon rezidans regwoupman familyal menm kote pase pa wout la. Ki trè enpòtan pou nou konnen. E l Paske imedyatman ou gade rezidans moun nan, ou gen tan wè si l ka aplike ap si l pa ka aplike. M pa konn sou la non. Li k wè si l ka aplike ap si l pa ka aplike. Gen plizyè moun ki fè aplikasyon an menm ke yo konnen l pa ka aplike. Bon, m pa konnen si yo ka gade sa osi. Men videyo m nan kòmanse rive sou plizyè moun ki t ap di ke pa gen okenn kote yo te di si moun nan te vini sou regwoupman familyal e li p ap ka aplike. Men sèl sa m konnen, gen moun ki di konsa ke si l te vini sou regwoupman familyal fòk li gen 5 an sou dezyèm rezidans lan. Non. Ou pa bezwen gen 5 an. Si ke ou te gen e ou te vini sou regwoupman familyal, e pou gentan renouvle, ou reti ou retire kò w nan dezan, pa egzanp ou ta pran yon rezidans dezan, ou retire kò w ladan l, lè sa ou pral bezwen gen yon lòt rezidans. Nan lòt rezidans lan ou te mèt gen yon jou sou li depi ou gentan gen yon rezidan lòt rezidans lan w ap ka aplike. E e sa ke plizyè moun pa konnen. Bon, lòt bagay ankò ke m pral fè yon videyo pou m pale nou plis e de rezidans yo, kijan sa ye, rezidans ble avèk rezidans e joun nan. Wi, rezidans ble epi youn joun, m sonje, wi se sa. E ansyen, gwo ansyen rezidans, m pral bay ki diferans ki kapab genyen lè ou aplike avèk tip de rezidans sa yo. Bon, ann ale nan objektif videyo sa ki se. E gade kantite de moun an ale la, tout moun sa map moute la, se moun ke e gouvènman isi bay apwovasyon. Nan gade m wè nou m nan paj 46 an nou desann jiska paj 53 se ayisyen ki jwenn apwovasyon nan pwogram nou la jiska 53 an ale pou n wè la wè kantite de moun Ki apwouve, donk mwen menm pa janm konte l men m toujou di yon 200, 300 moun men m rete kwè pi ba sa m ap gade la a men pou l pa ta ka yon 400 moun, yon 500 moun? M pa janm konte l, m pa janm pèdi tan sa mezanmi pou m ap di nou m te konte m te wè e 200 moun sa m pa ka di nou. Gade pou nou wè mezanmi menm nan paj 50 la mentnan m soti nan paj 46 m kwè menm nan paj 50. Men, tout moun sa yo se moun ki jwenn apwobasyon nan pwogram nou la. Ki jan pou n ta vle pwogram sa ap mache pou n di l nan? Si te depandaman de kantite de moun ki te voye avan lè ou te voye dosye w la, ou menm k ap gade m jodi a la, e si w wè l ou poko rive sou, te gen yon ansanm de moun ki te ale avan ou. Moun sa yo sipoze jwenn apwobasyon avan ou. Men nou nan paj 53. Depi nou kite paj 53 la, e. E nou gen kelke grenn nan bò sa la, nan nan moute sa. Wè tout moun sa ap lwa son. Bon gade mwen. Gade mwen nimewo a, nimewo a, nimewo a ki pòtan pou mwen ki pwosè. Wè pwosè, pwosè a toujou wi. M di paj 53 gade. Yo kite 53, y ap desann, y ap desann, y ap desann, yo pran 54, wi 54 nan pwogram nan wi. Mwen nimewo pwosè a. Wi, Nan pwogram nan wi. An nou desann toujou. An nou desann. Ah kounya yo chanje l. Men li mezanmi. Nou gade jiska rive la a. Se ke tout moun yo la a k ap jwenn apwovasyon nan pwogram Lula. Gade kantite de moun ki jwenn apwovasyon. Epi ou menm ou di pwogram nan la. Se ke Ayiti lan fin. Ayiti lan wi. Se sa. Men pwogram nan pa lan lap mache ase byen, senpleman konnen kantite de moun ki te jwenn, ki te voye dosye avanw yo sipoze apwouve avanw. Menm ke gen ka m jwenn ke moun nan apwouve avan sa, men se depandamman. Men se pa tout ka. avèk tou yon moun yo ka kitel dèyè apre sa bal apwovasyon paske sa rive gen yon zanmi ke yon avoka te voye dosye a sou kont pal men pi devan yo kite dosye sa dèyè yo li te voye dosye 29 epi yo kitel dèyè yo pran premye jwen yo pran 2 jwen 3 jwen epi yo vin bal apwovasyon yo vin tounen dèyè ankò yo bal apwovasyon an avan yè la. Bon se byen sa m pral fè video pou m pou m ban nou ki difrans ki kapab gen ki ka fè ou pa apwouve ap rezidans ou an e ki sa lap ekri tou sa e map esplike nou tout sa mezanmi.